Jodi a premye desanm, nou salye laprès, la a nou ateri Okay. Lè nou di n ateri Okay premye desanm 2025 lan, nou konnen Arab lè nou vin Okay, s on travay espesyalman n vin fè. N kore moun Gran Sid. Apati de Leyogàn, Tigwav, Petigwav, rive nan Grandans, Sidès, m vin kore moun Gransid pou yo pran libète yo. E lè m di y ap pran libète yo, y ap pran libète yo seryezman! E yo gen lidè yo deja. Tout moun konnen se Miskaden, se Guy Philippe pèp la chwazi. Kòm etandone sa k ap fèt la a Se kidnapin pwograme! Pèp gran sid la di yo pap kite, yo pwograme yo ankò, yo pwal endepandan! Men drapo papa nasyon an, drapo Desalin nan, nou pwal lote gran sid la yon yon gouvènè, yon vis gouvènè pou gouvène gran sid la! Si malere a gon sak chabon li pa ka al vann li pòtoprens, li gon rejim bannann li pa ka pote l pòtoprens, li gon lo patat Li pa ka pote l Pòtoprens. Li gwo lè w lam veritab. Li pa ka al vann li Pòtoprens. Sa n pèdi Pòtoprens? N ap mete gouvènè nou nan gran Sid la? N ap mete gouvènè nou nan gran Sid la? N ap mete vis gouvènè nou? Epi sa w tande a, gran Sid la pral administre pa Miskaden, pa Guy Philippe. Nou konnen ke yo bezwen asasine Miskaden. Nou konnen yo bezwen asasine Guy Philippe. Men se byen konte mal kalkile. Jodi a pèp la chwazi 2 moun sa yo pou dirije. Si rès peyi a vle. Yap fèl ala manyè de Guy Philippe, ala manyè de Muscadin. Paske jodi a la, si gon ti kote nan peyi a la, moun ka di, ou ka gon ti lapè ladanl, li rele gran Sud la. Apati de Leogane leve kanpe. Ti Goave leve kanpe. Gran Goave leve kanpe. Moun Sud-Est leve kanpe. Moun nan gran Sud la leve kanpe. Jeremie leve kanpe. Tout Grandans lan nèt ap leve kanpe. Premye Janvye 2026, nap gon gouvènè, yon vis gouvènè. Pou administre gran sid la. Nou pap kite gran sid la anba men kidnapè, 9 gang CPT, 9 kokayinè, 9 dilè dwòg, 9 trafikan dògàn. Se pou sa m vin la jodi a. Nou wè son mache prese, mwen debake pou m di wi, m vin kore moun gran sid. E lè nou di m vin kore l la, pa gen wout pa bwa. A pati de premye janvye, tout malere malerèz pral bwè soup yo nan lari a tou de blan. Y ap pral bwè soup yo nan lari a tou de blan, foto Miskaden, foto Guy Philippe anlè. Epi nou tou fè referandòm nou premye janvye nou tou mete 2 moun sa yo nan tèt gran sid la administre gran sid la ba nou pou vòlè pou kidnapè si yon gang cpt pral antre nan gran sid la apati de premye janvye gouvènè a dwe konnen kisa lap vin fè vis gouvènè a dwe konnen kisa lap vin fè gang cpt pa gen dwa antre la. San gouvènè a pa konnen, san vis gouvènè a pa konnen. Se sa pou n fè. Jodi a m ap tande tout plenyen malere malerèz k ap sòti Miami. Nou konnen Arab, lè nou vin Okay, s on travay espesyalman n vin fè. Paske jodi a nou wè moun Gran Sid kanpe yon flanbo mobilizasyon, yo vle libere tèt yo. Men kòm etan done se afè pa yo y ap regle, kòm etan done se pa politik k ap fèt, Ki mizè yo pase hein. Moun nan ap soti Miami gen IBC gen youn gen lòt. Men lè w gade tout se fim kap fèt. Moun nan ap soti Miami lap peye 1500 dola ameriken pou l antre la. Se yon kidnapin pwograme wi. Di IBC di Sunrise se 2 vòlè k met tèt yo ansanm yap kidnape peyi a. Men yon grenn bagay lè gouvènè a vini. Kontra Sonway la li dwe remodifye, li dwe re, kontra a dwe refèt. Paske jodi a, lè w gade pou w wè, w ap, se avan yè m pran desizyon pou m antre la. Konbyen kòb ou konnen m peye pou m antre la nan Sonway? M sot Okap, ale retou 600 dola ameriken. Avan yè m vin la, m ap pale de 500 dola. 509 dola, yo gentan moute l 600 dola. Ki vle di yo pwograme yon kidnapin, se nou menm malere k ap toujou peye l. Yo pwograme yon kidnapin, se pitit Sorèt la k ap peye l. Si yon sak chabon pa ka travèse, sot nan Sid pou l al nan Lwès, nou pa annafè a Lwès. Gras a Dye mwen menm se moun Gran Sid. Manman m se moun Fondèblan, papa m se moun Jeremi. M Gran Sid, m Gran Sid nèt. M kore tout inisyativ moun Gran Sid ap pran pou yo mete yon gouvènè, yon vis gouvènè apati de premye janvye. Nou pral note Gran Sid la yon nouvèl endepandans. Endepandans sa a se pral fyète nou. Tout kote, drapo nwa e wouj la pral flote nan Gran Sid la. Tout kote, sou tout teritwa, sou tout tèt kay. Apati de premye janvye, men drapo t pral flote a. Apati de premye janvye, men drapo. Drapo lalibète. Libète ou lanmò, amen. Men, pou yon avyon desann la, fò l refè kontra l avèk gouvènè a. Yon avyon pa ka ateri la san gouvènè a pa okouran. Se poutèt pou n ka mete sekirite pi taim, n ap mande Miskaden ranfòse sekirite w. M ap mande Guy Philippe ranfòse sekirite nou. Nou se 2 nèg gang CPT yo gen plan pou y asasine. Miskaden e Guy Philippe. Gang CPT yo panse yo ka asasine 2 nèg sa yo. Poukisa w konnen? Paske yo wè moun sa yo, yo kanpe, y ap. Bò kote popilasyon an, yo pa kanpe avèk gang, yo di non, yo pap kite gran sid, yo pap kite gran sid la tonbe anba men gang CPT kap fè trafikan dògàn. Gade sa k pase la, yon timoun 11 an an la Repiblik Dominikèn, yo asasine l, yo, ou pa konn si se pa trafikan dògàn yo fè avè l. Yo bouboul nan dlo, nou, yo di se nan dlo, yo bouboul nan pisin, ou pa konn si se pa trafikan dògàn. Konbyen moun ou wè t pale? Epa pandan yo koupe viza Fritz Jean la wè l fè yon ti pale, gang CPT pa bay sa yo reglen anyen. Anben jodi a la moun gran sid. Resezi nou, apati de jodi a la m vin fè deklarasyon an premye desanm pou premye janvye n ap gen gouvènè pa nou, n ap gen vis gouvènè pa nou, pa gen okenn gang, tout lapolis nasyonal ki nan gran sid rejwenn pèp la. Si n panse nou pral pran ti monnen al tire sou pèp e nou ka pran l wi. Pèp la deside wi fwa sa. Tout lapolis ki nan gran sid rejwenn pèp gran sid la pou nou note depatman gran sid la. yon gouvènè, yon vis gouvènè pou administre l pou n sòti anba men zago loray nan Pòtoprens yo. Pase jodi a kidnapin pwograme sa a nou konnen se gang ki nan leta t ba nou l. A men jodi a si gran sid la fè chwa l nou pa gen lòt kote ateri n ap ateri apati de premye janvye. Mèsi bokou tout moun.
E ban m di w se pèp la t fè alyans li. Fanatik Guy Philippe yo yo t fanatik Miskaden. Fanatik Miskaden yo yo t fanatik Guy Philippe. Vle di alyans lan fèt menm si 2 nèg sa yo pa janm pale men alyans pèp la gentan fè yo. Pèp la chwazi yo tou lè 2. Pèp la chwazi yo tou lè 2. Menm si Miskaden ta chwazi rete kòm komisè men l ap pote tit gouvènè a. Menm si l ta chwazi rete kòm komisè l ap pote tit gouvènè gran sid. L ap pote tit vis gouvènè gran sid. Pa gen wout pa bwa. Libète ou lanmò. Ayiti ap sòti nan sa l ye la. Pa gen wout pa bwa. Apati de premye janvye tout dyaspora pral antre nan gran sid la. Tout dyaspora pral vin envesti paske y ap konnen. Nou pa anba titel gang avès nan Pòtoprens. Ok Arab, wap pale de enstalasyon premye janvye, eske kèlswa pou enstalasyon sa a, eske se nou menm pèp la oubyen se. Pèp la kap fè enstalasyon l.
Ou pat tande Bini vòlè, Bini kò gwoup, Pierre Esperance, yo mete Muscadin nan lis kòm moun ki gang, anben jodi a kisa pèp la fè? Pèp la pran lari, li di Bini si w bezwen vin mete Muscadin nan lis teworis ou a, vini nan plas, sou plas. Miragwàn nan vin deklare sa, Pierre Esperance kan kanpe nan mikwo li, li vin deklare ke Muscadin se gang. Lè sa pèp la ap resevwa l an byen. Men si bagay e bout papye k ap lage sou rezo, menm jan lè Richemond te kidnape m, s on bout papye k te lage sou rezo. Men kou sa pa p pase. Fwa sa a m vin kore moun Gran Sid. Mwen se moun Gran Sid. M te konnen m te viktim nan Gran Sid. Se Richemond k te kidnape m. Men jodi a, nou pote soutyen nou bay Muscadin. E Muscadin se li menm ki pral gouvène Gran Sid la avèk. Guy Philippe pou nou ka fè diaspora investi nan peyi a vin antre lakay yo vin plante yon bit patat yon bit manyòk anndan lakay yo vin jete yon kout dlo nan bitasyon yo pase jodi a nou wè ke se sèl gran sid la ki gen moun nan tèt li se sèl gran sid la ki gen ti sekirite gras a Miskaden. Se Ayiti kiskeya ou boyo. Nou konnen se sa papa nasyon an te ba nou, libète ou lanmò. Afè bagay linyon fè lafòs la, se fransè t ba ou l. Vrèman nanm ou, san ou se la al pase nan nwa e wouj la. Epi oun yon oun lyon, yon Feliks san mitan, se la libète ou, se fòs ou. Yo fè w jete bon drapo pa w la epi w ranmase pa blan fransè a. Ou kenbe l nan men w. Mwen menm lè m te timoun, m te tèlman tizè peyi m, m te mete yon drapo yon pye palmis sou epòl mwen. Men se kounye a m ap aprann ki sa ki nanm mwen. Nanm ou chita nan drapo w. Si w pa konn ki koulè san w, ki koulè drapo, ki koulè po w, ki jan w pral fè viv? Jodi a la, se paske Ayisyen pa kwè nan po yo, nan san yo, ki fè jodi a yo kab mache imilye tout kote wi. Jou n konn kote n sòti, n ap konnen se Ayiti nanm nou plante. N ap konnen se Ayiti nou dwe batay pou n libere. Men kòm etandone se, e pa. Se pa politik kap fèt, se gwoup gang kap fòme, a men jodi a, gran sid la, m kanpe avè nou. Pran libète nou. Mete endepandans nou apati de premye janvye. La m kore nou, e la map wè ke moun gran sid onèt. E gran nò a pral fèl menm jan. Kou yo wè gran sid fèl, yo pral fèl menm jan. Lè sa a, nou pral gon peyi kap administre byen, nou pap gen 9 gang CPT, nou pap gen kokainè, nou pap gen dilè dwòg, nou pap gen trafikan dògàn nan tèt peyi a lè sa a.